Kòman nou ye la? Bonswa si nap gad videyo sa nan sware e bonjou si nap gade l nan lajounen. Donk m konnen li yon ti anta la pou m fè videyo an men se si ke se paske gen anpil moun ki ap ekri mwen e pou mande m kòman pou yo pran lè sou sit PDI. E m sonje m te fè yon ti videyo deja pou m te montre nou kòman pou nou te pran lè sou sit Extraneria. Donk kounye la m pral montre nou kòman pou nou pral lè sou sit PDI si nou bezwen anrejistre viza, nou bezwen sètifika de vwayaj ou byen nenpòt sa nou ta bezwen fè a. Donk se prèske menm bagay lan l ye men m panse sa li m pral fè l pou nou plis spesyal pou PDI a ok. Donk ou antre ou antre sou Google ou fè extranheria pwen. www.gov.cl Epi tou fè klik la, ou voye l ale. Dok se pa yon bagay e nou bezwen peye moun pou fè pou nou. Pase m ap gade se dènyè tan anpil moun ap fè kòb sou Ayisyen, yo itilize nou pou fè lajan sou nou. E pou pran yon lè pou nou sou entènèt. Dok m panse li pa fè sans pou n ap nan 2018. Gen de seri de bagay pou nou oblije ap kite moun abize nou, kite moun fè kòb sou nou pou nou pran yon lè sou entènèt. E n ap pati la kounya, e pou al la, kote ki gen 3 ti pwen sa anlè a, e pi tou klike kote ki di reserva de horas. Ok, ou fè klik, ou kite l mache. Ok, Men ti sa ki plis konplike a la. Kounye a la pou w fè li fòk ou, pou pran lè a fòk ou kreye yon kont. Ou konprann? Fòk ou kreye yon kont. Kote wap kreye kont la, wap fè klik la. Ou konprann? Ok. Wap kite l mache. Sa vle di kounye a la, wap la, se la ou pral kreye kont la. Wap mete. tip sa w sedoula wap met sedoula ou konprann si w gen sedoula si w gen paspò wap mete wap mete paspò w paspò òdinaryo epi apre sa wap mete nimewo paspò w wap mete dat de nesans ou la wap mete e wap mete non w wap mete siyati w anba kote w wè siyati w a ye wap mete siyati w anba wap mete alò ou konnen chili itilize de siyati youn manman youn papa youn pou manman Epi apre sa a ou mete email ou la, se email la ki plis enpòtan. Epi apre sa ou konfime email la anba la, epi kote ki di kontrasenya ou met kontrasenya, ou konfime kontrasenya, ou mete peyi de nasyonalite, ou mete ak de nesans, ou mete fecha de nasimyento, epi kounye a ou kontinye, donk m pa bezwen plis fè sa a paske li pap banm pase mwen, paske m gentan genyen, m gentan kreye kont la deja. Men ou menm wap fè l konsa, fòk ou gon email premyèman tou. Epi kounye a lè ou fin kreye kont la sou paj Xlengeri a, Epi kounye a la ou pral rezève lè a. E se jan nou te di l la, ou fè klik la. Ou ale kote ki di reserva de horas. Epi ou voye l ale. Epi kounye a la ou pral antre. Menm kont sa w te fin kreye a kounye a w ap mete email la. Mwen menm email pa m se konsa. E m ap fè yon ti poz videyo pou nou pa wè e pou nou pa wè kòd sekrè mwen.

Konprann sa si pa egzanp tou ou gen sètifika antecedentes la nan men w, w ap klike sou Regularizasyon Migratoria, 2018, Estampa w. Sa vle di, si w gen sètifika a nan men w, w ap fè klik la sou sa pou pote sètifika a ale pou yo ka ba w viza. Men etandone ke nou menm nou bezwen pran lè nan PDI, so si se Regitro de Visa, sa vle di se lè w fin gen viza a kounya w pral nan PDI, pou anrejistre viza ok epi mwen map fon klik sou li pase mwen pase yon pil nan nou kounye a nou bezwen al anrejistre viza nou epi tou kounye a la mwen fè klik sou li epi mwen voye lale kounye a la mwen di siguiente ok epi apre sa mwen kite l mache sa kounye a la la mwen pa bezwen li tout bagay sa yo mwen pa bezwen li tout bagay nou nou ka pran tan nou pou nou li l men videyo ap twò long si m li l epi tou di siguiente toujou ou voye lale.

Kounya la li di w konsa dese aktualisar datos personal wap di non paske si w di wi toujou li pral ba w fò w modifye non w fò w modifye siyati w dat de nesans w dan wan li di non epi kounya la voye w ale dwat m di non epi kounya la e aseptar ou peze asepte epi kounya la

Depi an jaune la, lè yo di w Pronto a so ekstran e e pdi poko ouvè, li poko bay aksè pou moun pran lè sa yo. Èske nou konprann sa m di nou la? De 3 a 9 desanm poko gen lè ki bay, poko gen moun ki ka pran lè paske l poko disponib. Men sa yo, sa yo la yo gen sa ki an wouj yo, m ap fon ti tounen m montre nou li. Sa ki an wouj yo, yo gentan okipe deja. Sa vle di kote ki di non an la, se si ke li gentan okipe deja. Kote ki di sin nan. wi ou ta ka pranl men kòm pdi pa fonksyone lè samdi lè dimanch donk ou pap yo pap baw aksè pou bay menm si ou fè klik sou li yo pap baw aksè so si pa egzanp nan tout sa nap gade ki an wouj lan la ou te li te di e li tap di w disponib ou tap fè klik sou li ou tap annik fè klik konsa li tap ouvè ba ou ou tap ka pran lè a sou li men etan done ke yo gentan okipe deja ou oblije di sigente lè w al nan sigente a kounya nan sigente a kisa yo di w yo di w konsa Lè a li poko, yo poko ouvè pou yo poko bay aksè pou moun pran li. Sa vle di ou sipoze ap veye, nenpòt lè li ouvè, ou menm wap annik fè klik sou li, epi tou ou pran li. Sa vle di, m panse tout moun klè deja, se te konsa pou pran lè nan PDI, se trè fasil. M espere ke nou nou tout ka fè l san nou pa bezwen peye moun lajan pou fè l pou nou, san nou pa bezwen peye moun, fè moun ap fè lajan sou nou. Donk e se t on plezi, m panse m ap toujou la pou m sèvi nou. Nan nenpòt sa m kapab, m ap toujou ede nou nan sans sa a. Donk mesi. M espere ke nou pataje videyo sa a avèk anpil lòt Ayisyen ki ka bezwen pran lè tou san yo pap bezwen peye moun ki pou pran lè pou yo nan Extrangeria. E se te yon plezi. M ale e n ap wè yon lòt fwa ankò. N ap tande, n ap wè, m pa konnen.